Salitasyon ak tout zanmi yo m espere ke w trè byen par la gras de Dye. Jodi a m pral elabore pou w yon sijè ki trè delika, le respè. Koman garde le respect? E koman reganye un respect qu'on a perdu dans le passé? Respè se eleman ki pi enpòtan nan lavi yon èt imen. Se pa nesesèman lè resous. Ou ka pèdi tout sa w vle. Lajan etanke resous, lè byen materyèl, lè avantaj, lè zopòtinite, sa yo ka rekipere yo dan le fiti, men respè ou, kredibilite ou, lòske ou pèdi l nan yon milye kote yo te respekte ou, li prèske enposib pou rekipere yo, e se trè konplike pou ranvèse sitiyasyon sa. Alò, m pral elabore pou ou kat eleman prensipal nan sosyete a pou w gade respè ou, pou w reganye respè w te pèdi a. Premyèman, pou w gen respè moun ki antoure w yo, swaye vrè, reste otantik. Malerezman, anpil moun vle pretan sa yo pa ye, vle bay enpresyon, yon imaj, reflete des apparences, yon reyalite ki pa vrè idantite yo. Wi, se bon pou repitasyon w lòske w parèt pli gran, pli fò, pli dominan. Men, Osito ke moun dekouvri vrè reyalite ou, vrè idantite ou, sa ki koresponn reyèlman ak moun ou ye a, w ap pèdi tout kredibilite ou, tout respè ou. Si w pa gen lajan, se pa yon pwoblèm, se pa grav, paske respè ou se pa toutafè avèk lajan. Wi lajan ka enfliyanse yon degre de respè Men, le respè se pa tout afè avèk byen materyèl. Ou pa oblije ap fè sanblan. Rete moun ou ye a. Pale kòm ou menm, pandan ke w ap amelyore w chak jou. Lè sa, w ap jwenn tout respè ou merite. An segon lye, ou dwe gen yon mwayen de revni. Se trè enpòtan. Poukwa se si enpòtan? Paske se trè difisil pou yo respekte yon moun ki toujou ap mande èd. Se nan nati imèn sa ye. Wi, sa ka rive ak nenpòt moun. Wap travèse yon moman ki trè difisil, ki konplike. Ou adrese ak yon moun pou ede w, pou soulaje w. Men, kan w baze vi w sou demand, èd, lès soutyen, lès siplikasyon, se trè difisil pou yo respekte w. Nou konn sa deja, lemond pa bay respè ak lòt ki pa gen yon sous de revni, yon mwayen ki pèsonèl ak li pou l viv. Se pa nesesè non se lè wap ganye yon sòm enòm yap respektew non. Il sifi ke ou reponn ak bezwen ou yo, ou previ tout sa ou bezwen, ou pa al nan mande moun e ou gade osi un peu d'argent en économie pou fiti ou. Se vre ke lajan se pa tou, Men n ap viv nan yon sosyete kote lajan trè enpòtan e itil. Menm nan kèk famiy jodi a li difisil pou yo koute yon pi gran ki pa gen yon mwayen, menm si l ta di laverite, menm si l ta pale avèk sajès. Kesyon k ap toujou priyorite, pou ki l pa itilize sajès li nan pwòp vi l? Gen pwòp mwayen w pou w viv pou se moun respekte madanm ou, Ou panse madanm ou ap ka fè elòj pou ou an piblik ke l se madanm ou si ou toujou ap mande? Lòske ou gen sous de revni pèsonèl ou, ou gen plis konfyans nan ou e w ogmante estim pèsonèl ou tou. E si w nan yon travay ou konnen ou pral bezwen mande patwon ogmantasyon, veye pou w pa al desann tèt ou de tanzantan pou w pral mande l ba w yon avans, non. Li pap gen okenn respè pou ou. Si chak ti pwoblèm ou genyen, se devan patwon an w ap kouri, lè w ap bezwen ogmantasyon an, l ap refize w, paske ou pap gen pwa pou negosye. An twazyèm lye, swaye ra pou w fè yo respekte w. Fòk ou pa toujou disponib. Lè yon moun wè w, fòk prezans ou anime donè e akonpanye de respè. Lè ou rive kay moun, se pou w kite posiblite pou yo etone lè yo wè w, Pou youn kouri di lòt, se Jak wi ki la! Men, pa bay lekontrè. Lè w sone telefòn yon moun, se pou w kite posiblite pou moun nan kouri pran apèl la pou l di, Waw! Jak wi k rele m la! Olye pou l di, An! Jak ankò k ap vin nui m la, li menm ankò! Fòk ou ra. Tout sa ki ra se paske l chè. Ou panse dyaman gen plis enpòtans ke lekayon? Anyen de patikilye. Dyaman chè se paske l ra. Si w ta gen randevou pou rankontre ak yon moun, ou gentan ale w ap tann 30 minit pase sou lè moun nan te dwe rejwenn ou, l pa janm vini. Si randevou a e pa yon randevou biznis, Posiblite, avantaj, resous, ale pa rete. Rele moun nan di l ou gen lòt bagay pou al regle w ale. Wi se vre l ap nève, men pwochèn fwa l pap fè sa ankò. Fòk ou aprann edike moun pou yo respekte w, se responsabilite w pou w ra, veye pou w pa toujou disponib. Anfen. Katriyèm pwen k ap pèmèt ou gade respè ou ganye respè ou te pèdi a, Ne répondez jamais à un fou. La ou ka poze tèt ou kesyon kòman yon moun ta kapab reponn ak yon moun fou. Men non, mwen p ap pale de yon moun ki gen yon pwoblèm mantal non. Yon moun k ap mache nan rad sal. pafwa ki konn tire wòch nan lari a, sa se yon moun ki gen yon pwoblèm mantal. E w ap wè moun sa, li pap janm atake yon moun si pa gen yon moun deja ki konn takinen l. Pou m vle pale w la, se moun ki toujou ap apwoche moun avèk de mo sal, kesyon obski, pawòl san enpòtans. Pa egzanp, si w ta fin prezante yon ide Valab, koyerant, sou entènèt. Yon moun rapwoche w ak yon ide irespektye, poukisa w reponn li? E sa ka menm rive fizikman yon moun vini pou agrese w pou yon bagay nòmal ke w di, tout moun ta sipoze aksepte, men irespektye a li menm sa pa etone l pou l fè piblik, paske sa se nan nati l li ye, se nòmal, se konsa l viv, Se konsa l fonksyone. Reponn ak yon fou se lè ou lanse w nan sa l vle fè a. Lè ou mete w an pozisyon pou w fè deba ak yon irespektye. Wi, deba yo bon. Nou merite fè deba pou nou youn aprann de lòt, pou nou pataje ide. Men, Pa janm pran tan w fè l ak yon moun k ap manke w respè. Yon moun, pèsonalite moun pa vle di anyen pou li, li toujou pran tan l pou l rabese w, mete w nan menm nivo ke l ye a. Wè, si w pran abitid reponn ak yon rit irespektye lè l adrese avè w, nòmalman l ap sal ou. Paske li eksperimante nan sa l ap fè a, se pwofesyon l. Ou pap janm ka rive konvenk li. Moun sa yo gen yon palmarès di respè, yo mal poli, yo toujou prè pou yo diskite, kritike lòt moun pandan ke yo panse yo konnen. Yon moun ki manke respè ouvètman ak yon lòt pa ka zanmi w. Nan moman l jwenn opòtinite a, l ap sal ou. Moun sa yo pap chanje, e sa pa gen rapò ak laj. Fyète moun sa yo se lòske yo wè yo mal konpòte anvè yon lòt, epi yo toujou prè pou yo montre kò, wè manman m, Bondye fè w konnen bouch mwen sal. Ou konnen m pa janm achte figi moun, sa m ap di moun nan m di w li nan figi w. Men, moun nan pa janm imajine se pi gwo mal manman l fè l ki fè l kite l nan eta sa. Malpoli sa yo, evite tout sòt de patenarya ansanm avèk yo. Pa kolabore ak yo sou okenn fòm. Lòske l bezwen w, li bezwen mete w anba vant li, L ap ba w bon vizaj. Lòske l fin ramne w nan zòn de konfò l la, se ou k ap nan erè, se ou k ap gen pwoblèm. Si yon moun vle kolabore ansanm ak ou, fè yon koudèy sou Facebook li. W ap aprann anpil de li. Gad kisa l pataje de lòt moun, etidye mantalite l. Si w vle gade respè w, pa asosye ak jan de moun sa yo. Respè w se idantite w, paspò w. E tout ou menm, jere l nan tout sikonstans, ret moun ou ye a. Reflete imaj ki pwòp ak pèsonalite w. Mwen se Fedline St. Fleur ki toujou prè pou ede w e gide w nan tout sa k ap bon pou ou. Mèsi dèske ou pran ti tan ou pou gade videyo a. N ap wè a lapwochèn.